Byenveni a dezyèm pati sa a de Tiki Taka Sport Show, yon dezyèm pati kote nou pral pale de final Lig dè Chanpyon ane sa a, FC Chelsea kont Manchester City. 29 me e samdi kap vini an e a Porto e nan peyi Portugal. Junior Polo nou sot gade on sezon trè konpetitif rich an surpriz e Barcelona elimine trè to Paris Saint Germain rive an demi final. Real Madrid rive an demi final men o final se 2 klub angle ki brale yo fè final lan Thomas Tuchel avèk FC Chelsea Thomas Tuchel nou konnen ki te pran tèt ekip la nan komansman ane sa misye fè yon bèl pakou. e kote ke li menten ekip la e nan final menm jan li te fè sa ane dènyè avèk e Paris Saint Germain e yon lòt kote nou gen Manchester City li menm avèk Pep Guardiola nou konnen Pep Guardiola ki a la rechèch de yon titre o nivo e Europeen li fè ase deja o nivo e de Angleterre lan e ane sa ankò li ranpòte tit lan e avèk Manchester City e m panse ke la se. lane pou ke Guardiola deside li e m panse ke se sa nou bal gade samdi e kap vini an la mesye Junior m konnen e ou gen yon ou konnen ou gen preferans pou Manchester City nan final ki bal jwe an Poukisa e poukisa ou panse ke Manchester City ap pran l oubyen ta merite pran l an fonksyon de pèfòmans li genyen pandan sezon an? Ki analiz ou fè sou kesyon an? Aprè nap pase avèk Polo nou konnen li menm ki ap kore Chelsea nan final lan. Sa w panse Junior? E an pasan pou m rektifye sa w di a, m se yon fan Manchester United. Men m sipote City preske pou final la e tout o plan ane a le poukwa paske m te panse pou mwen menm e an Europe se City ki tap jwe pi bon football la e mwen menm son fan football avan tou e m sipote sa kap jwe bel football ki jwe football byen e pou mwen menm City te youn nan favori ke m panse pou Ligue des Champions ane a apre Bayern te fin fè e te champion. Lè nou te fè premye analiz nou, m sonje nou te pale, m te di ke Bayern pap residive. E lè mwen menm m te di, si Bayern pap residive, pou mwen se City pou mwen m wè depi kèk ane ki merite pou l jwe yon final. E pou mwen menm si Pep Guardiola arive rive nan final, pa gen kenn mwayen pou Pep Guardiola rive nan final sa a pou l al pèdi final la. Paske Guardiola ap chèche sa a lontan e nou konnen ke Guardiola yo mete chay sa a sou do l, se ke se Messi ki fè l pran Lig dè Chanpyon, Li te kite Barcelone al pran challenge la a Bayern, li pa janm ka arive travèse faz demi final la. Li rive kounya la nan final la avèk City ke aprè anpil frape tèt li tou paske li te rive nan demi final, kar de final mèt fwa avèk City li pat janm arive franchi etap la. Donk pou mwen menm Guardiola avèk kalite foutbòl lap pwodui, eksperyans ke l genyen sou Tuchel, e kalite jwè ke l genyen yo tou, menm lè nou konnen ke a mèt repriz li pèdi nan FA Cup devan Chelsea, li pèdi chanpyona devan Chelsea e m panse ke Guardiola sere yon bagay pou Tuchel e m panse avèk Phil Foden ki vrèman anfòm, Kevin De Bruyne, avèk taktik kè nèg yo jwe san Avant sant lan ki vrèman ede yo anpil lan kenbe balon an, jere balon an e yo ka pèmèt avèk stil de jeu sa ki retire Kante nan match tou paske pa bliye Kante se pi gwo pwoblèm mitan tèren yo nan moman e nou wè sa l te fè sa Kante te fè Real Madrid kote l fèmen tou lè 3 mesye yo donk avèk yon mitan tèren ki gen De Bruyne ladan l, Rodri, Gundogan E ou vin jwenn mesye sa yo atakan ki de fo zatakan ki antre nan mitan tèren an tou lè Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ki sa vle di balon an vin gen plis posesyon nan mitan tèren an brase l donk ki ta pral difisil pou Kante pou l make tout nèg sa yo pou l vire monte desann donk pou mwen menm m panse se la a avantaj la pral jwe a se nan mitan tèren an paske mitan tèren Chelsea a ase son bèl mitan tèren tou avèk Kante, Jorginho, e nou gen Mason Mount ki jwe ase byen, e Pulisic ki kenbe tou, Havertz ou ki jwe atakan kòm yon fo atakan ki pa atakan vre, se yon nèg ki vrèman antre nan mitan tèren tou. E yo prèske jwe avèk yon sèl nèf ki se Werner ki jwe kòm atakan men se prèske menm stil la tou men kalite je rapid Manchester City an Pou mwen menm se li k bal fè diferans lan e nou konnen tou sou ban an ke City gen Jesús, Agüero a tou moman ki ka monte vin fè la diferans, Sterling tou ki pèdi plas li ki ka monte fè diferans lan a tou moman, mwen menm panse se sa ki avantaj Manchester City se jeu jeu de passe li, solidite defansif ke l genyen kounya avèk Ruben Dias ki se pou mwen menm meyè jwè petèt chanpyona a. anglè a, e Ruben Dias ke yo site non anpil ke petèt meyè jwè chanpyona anglè a se misye. Wi wi se li menm ki pran tit lan e nan youn nan e palmarès ke ke yo ki bay e yon asosyasyon de de jwè e de jounalis ki ap ekri sou sou spò lan yo desène tit la. E nou te wè l tou fas a psg konbyen boul misye retire, tout boul yo se sou kò misye y ap frape, misye retire yon pakèt balon. e Ruben Dias la e donk pou mwen menm se kalite solidite defansif yo, posesyon yo e avèk ban an ke e pou mwen menm avantaj ban an ke City genyen pa rapò avèk e Chelsea ki ka pèmèt li fè diferans lan paske esperyans tan an konte anpil mesye sa yo se de mesye ki ap frape tèt yo anpil pou yo rive nan faz sa donk anvi an bra sòti bokou plis bò kote City avèk Pep Guardiola jwè yo Aguero nou konnen ki se youn nan lejann. E Manchester City yon lejann EPL la e premye fwa l rive nan final sa la e ki bral kite Manchester City sezon sa e misye vle fini nòt la byen e se se se konsa l te ka boukle sik lan e avèk tit sa donk m panse ke Manchester City gen gen bokou a ganye la donk nèg yo bral mete tout kò e am yo pou grenn final sa paske Jan n t ap pale nan premye pati epizòd la, nou konnen Real Madrid avèk Barcelone yo p ap rete chita gade konsa donk a tou moman ekip sa yo ka remonte e nou konnen Bayern tou menm lè Flick ale Bayern still rete yon ekip redoutab nou konnen lòt ane tou ka retounen vin pi fò e menm Liverpool tou ki menm lè wè l te fè sezon sa a moribon an still kò ekip lan la se blese ki te fè yo pa la donk Manchester City faz sa l vin ye la li ka pa ka repwodui l lòt ane ankò donk. Se dènye chans yo, yo konprann yo pral mete kò e am pou yo wè si yo ka chanpyon l. Bon menm se sa m panse.
Anfèt fò m di w ke Chelsea li menm ki m sipòte Chelsea e m panse ke yo kapab genyen final sa e san konplèks se devan City ki m panse ke genyen plis zam e ki gen pi bon ekip pase yo, gen plis eleman pase yo. Men, fòk nou raple tou ke Chelsea te chanje antrenè, li vin avèk Thomas Tuchel, e depi lè Tuchel pran ekip la, ou wè ke ekip la chanje, e ekip la vin jwe yon lòt jan, e ou vin wè ke se yon pwofesyonèl tout bon ki kann kotche kap jere ekip la. E dapre sa ke misye, dapre match ke misye jwe avèk Guardiola yo, donk misye. te metrize Guardiola ke se swa nan Kopa a, ke l elimine Guardiola, alò nan FA Cup la, l elimine Guardiola, epi nan chanpyona tou, li bat Guardiola. Pou mwen menm, m panse ke misye pral sèfe sou viktwa sa yo, e se an kèlke sòt nou kapab di ke si misye, èske misye pa jwenn fòmil la? Kounya la, se kwè m kwè ke misye jwenn fòmil lan fas a Guardiola. E n'ap raple tou ke Guardiola toujou gen difikilte nan Lig dè Chanpyon pa rapò a ekip anglèz yo. Dayè ekip anglèz yo mete l deyò, keswa Liverpool, yo mete l deyò anpil nan faz, pa nan faz final la, men kanmenm nan faz avan yo, yo mete l deyò. Tottenham. Tottenham, wi. Donk pou mwen menm, m panse ke nan final sa, e sitou Chelsea ki kapab fini sezon an blanch, e si l pa pran tit sa. Donk m panse ke yo te gen yon motivasyon, e motivasyon ke yo genyen an li vin double oubyen triple jan w vle a, yo pral bat tout yo menm pou yo gade si yo kapab, e sitou avèk konfyans ke yo genyen ke yo bat Guardiola 2 fwa nan sezon an, e sa pral mete plis detèminasyon. pou yo kapab genyen genyen e genyen dènye match sa ki pral fè ke yo chanpyon yo chanpyon e sitou avèk fòm e e e Kante ki se ki ki ki jwenn nivo e ki menm ogmante nan nivo ke l te ke nou te konnen ke l te gen nou te konn jwè a gen talan nou te konn jwè a nou konn nou te konn sa ke l te kapab fè men li vin li vin kounye a vin pase a yon lòt etap epi avèk e Mason Mount e Mason Mount ki ap jwe ke jounalis yo an Angletè dezinye kòm meyè jwè EPL la, Premye Premyè Lig la. Mwen panse ke Mason Mount fò ke siveye l anpil e mwen kwè ke li kapab li kapab fè kèlke chòz, li kapab bay City anpil pwoblèm. Bon, la, bon, tout sa se panse pa m e se opinyon pa m pa rapò a match la, se kòman sa, se fason sa ke mwen wè ke City gen do pou City kapab pa rive chanpyon fas a Chelsea ki pou mwen kapab kapab chanpyon kapab chanpyon nan Donk ou kwè ou kwè ou kwè nan ou kwè nan ou kwè nan Timo Werner ou panse Timo Werner ka bay City gòl? Bon bon m pa mete misye men sa fè ke m pa mete l m te kapab mete l talè a men m pa lwen demen Soundmount e m panse ke Misye kapab fè gòl tou paske se yon atakan li, pa bliye ke devan Real la, se li menm ki fi, tout espwa Real te genyen, se kanmenm, se li menm ki refwadi tout espwa Real paske li k bay gòl la. Men pa bliye tou ke jan de atakan sa yo, nan moman ke w panse w pa tap tann yo a, e se la w fè ti relachman, e se yo k pral, ki pral, ki pral ba w gòl, ki pral ba w, ki pral ba w gòl, e si yo jwenn yon okazyon, e menm si w wè yo pa anfòm, menm si w wè yo pa bon, w ap di w, ok, donk misye pa nan nivo pou l jwe nan Chelsea. Men, se foutbòl. Li gen dwa baw, li gen dwa nan bon jou l la, epi se, e kòm se atakan li ye, li konn fè metye a deja, donk wap wè ke se li menm ki baw, ki baw match la. Men m kwè, m kwè ke misye kapab fè yon bagay, byen ke se pa, m pa gen tout konfyans nan li menm, m plis kwè nan yon nèg tankou Mason Mount, men m panse ke Timo Werner kapab fè, kapab fè yon bagay nan match sa. Yè mesye, alò, e Junior m ta, m ta pral e anchene pou m panche sou 2 dènye match duel ki te opoze Pep Guardiola ansanm avèk Thomas Tuchel poukisa Guardiola poko ka arive mete do FC Chelsea atè kisa ki pwoblèm nan e kisa ki chanje nan ki pral chanje nan final la nou konnen ke son final byen antandu men. Koman Guardiola pase ilè vrè ke sou papye gen anpil moun k ap di ke Manchester City favori paske nou konnen ekip lan parèt bokou pli pèfòman, bokou pli enpresyonan tou e bokou pli konstan okou de sezon an e laprèv yo ranpòte tit EPL lan men m kapab di dyèl dyèl Chelsea Manchester City yo, Pep Guardiola poko arive e m kapab di jwenn fòmil lan. Donk, ki sa w panse Junior? M panse nan 2 match sa yo di an, e gen youn nan premye match yo, se yo te fè nenpòt 10, 10 chanjman, donk ekip tip lan pat jwe menm match sa. Donk se te ekip B a menm yo te prèske mete jwe. E nou gen youn nan lòt match yo tou, se prèske, bon, e yo te gen chans pou yo te bat, se, se penalite yo te rate, Agüero yo te rate penalite, ekip yo te gen. Men eske misye gon ekip tip? Se sa wi la choz. Non men, nou konnen ekip tip li an, se ekip ke li jwe fas avèk, e, e ekip la li te jwe lòtrejou a, donk se, se ekip sa, se ekip tip li, fas a psg a, nou konnen se Foden, Kevin de Bruyne avèk fo 9 lan. Li pa jwe avèk Sterlin nèg sa yo ankò e donk e li pa gon ekip tip tip tip men nan lig dè chanpyon an li gon ekip. Alò alò misye gen dwa prefere yon nèg e prefere 2 3 jwè men eske se ekip tip misye? Wi nou konn banm bo li. 11 nèg yo m panse se e nou konnen se gadyen an Ederson e Kyle Walker ki lateral dwat e Cancelo lateral goch. Sa ka rive pou matchup la ka pa met Cancelo li jwe avèk Zinchenko aprè sa nan mitan an nou konnen se Stone avèk Ruben Dias ki jwe kòm defansè santral pafwa si l pa jwe avèk Stone li ka mete Aymeric Laporte yep aprè sa mitan tèren an nou konnen se Rodri ki 6 Gundogan avèk. Pafwa li jwe avèk Bernardo Silva nan pozisyon sa a oubyen li jwe avèk, bon e pa pafwa non m panse se Bernardo Silva k ap jwe pozisyon sa a avèk Gundogan. Epi tou devan an li jwe avèk Kevin De Bruyne, Mahrez avèk Foden. Ou konprann? Pafwa, sa m te di w, pafwa ou ka wè yon chanjman. Si l ap fè yon chanjman, l ka fè yon, de chanjman. Petèt ou ka wè l jwe avèk Ferran Torres. e li jwe avèl devan petèt sa ka rive men se pa yon chanjman ki chanje ekip la nèt nèt nèt sa ka wèl pa jwe a Rodri li jwe a Fernandinho pase tout moun Pep Guardiola yo vrèman yo posi kòmsi jwè yo e kòmsi lèl ranplase youn li mete lòt se prèske menm bagay la ou konprann men fas avèk Chelsea se twouve ke misye te chanje tout ekip la nèt fas a Chelsea e m gen lenpresyon tou li pa vle devwale Chelsea. fason l pral jwe nèt pa rapò avè l ou konprann, menm jwè yo pou l pa gen menm plan an egzakteman ou konprann, donk li konnen ke l pral jwe yon gwo match ki se lig dè chanpyon an, li pa gen enterè al bay Chelsea tout li menm. Match ke l te vrèman pèdi devan City se te match FA Cup la, m sonje lè sa n t ap pale de sa tou, Pep Guardiola pa vrèman fokis. sou sa nèt li pap al lage tout jwèl al al kraze kòl pandan wè fè cup pandan setan li konnen ke li te gen final caribao cup la pou yo te jwe ou konprann li konnen ke bon li te bal li tap li tap fè dènye kous lan pou li te chanpyon lig dè e chanpyona a tou el konnen li gen ekip psg a tou ki te bal vini a a a aprè pou li te fè demi final pou li tal nan lig dè final lig dè chanpyon donk pou lè yo te rankontre avèk e chelsea nan FA cup la li pat yon yon krezi priyorite. pou l t al lage tout li menm ba li e sitou chanpyona a tou l te gentan fin chanpyon lè l jwe avè l la donk pou mwen menm se sa m panse ke Pep Guardiola aprann leson l kounya lontan li t ap jwe tout grenn match yo tout match te enpòtan pou li kounya Pep Guardiola aprann ke li konnen ke sa k pi enpòtan an pou li se Lig dè Chanpyon donk li rezève ekip li w ap wè nan dènye match yo la gen anpil mesye yo ki li pa mete jwe li vire ekip lan li ba yo repo. paske l konnen pi gwo pi gwo pikchè a se Lig dè Chanpyon an donk bon ekip lan se la l pral mete tout jwè ki anfòm pandan sezon an pou yo jwe ba li Lig dè Chanpyon pou fè dènye liy dwat la. Èske Sergio Kun Agüero gen yon plas sou tèren an tou? Èske. M panse l ap monte men li p ap titilè. M pa kwè Agüero ap titilè paske jan n di w la misye vin vrèman lè ti jan an vrèman defansif se premye fwa nou wè Pep Guardiola gon ekip ki ase defansif konsa. Misye misye pa misye pa baze al misye pa chèche fè gòl ankò. Lontan Pep Guardiola se yon nèg se 4 5 zero pou l tiye yon ekip. Li pa chèche fè gòl ankò. Li prefere pa pran gòl pou l ba w gòl. Ou konprann? Se konsa Pou mwen,
pou mwen m panse misye ka kreye sipriz Agüero a. Pase pou mwen misye kapab sèt fwa si, pase Chelsea gen dwa panse ke l pap jwe, e pap jwe plat san vreman yon pwent. E pi se la, e se la tou ke m panse ki ka kle misye, si lap, si lap, si lap genyen match la, de sipriz sa.
Pase misye, misye vreman anpil, misye gen anpil kat nan men l. E, e nou konnen Guardiola tou son nèg, pwoblèm e se sa, se e, erè sa k toujou fè misye pèdi ma, m pa kwè ke misye pral fè erè sa yo. Kòmsi li just fon bagay ke l pa abitye fè. Li just vin avèl nan yon match ki ase enpòtan. Pral kreye yo kreye surprise epi tan epi tan yap chanje lekip ki gany e ki pa ki pa. Epi menm mwen ase souvan li ta ase regilye li pa eseye fè twòp bagay sa yo li kenbe ekip la janl ka kenbe la nou wè janl te bat e Borussia Dortmund janl te kenbe ekip yo kòmsi li ase regilye psg a li ta ase regilye nan chwa yo Li pa li pa twis ekip la menm janl konn fèl ane antesedan yo donk m pa konnen m pa kwè ke jan w di an m konn Guardiola l ka fèl vre Guardiola se nèg ou wèl parèt la li bo Sterling li bo nèg sa yo kareman li chanje taktik lan nèt ou konprann men m panse misye pran leson an e si misye vle chanpyon misye sipoze rete a menm ekip sa li te bat psg a menm sistèm defansif lan paske Chelsea tou son ekip ki vrèman defansif. Rudiger avèk Azpilicueta, Thiago Silva ki bay nèg yo anpil sirte, anpil lidèchip dèyè a, se yon ekip ki ase defansiv, Chidwell, donk si w pa ka reponn yo de manyè defansiv tou, ou konprann, se yon match k ap vrèman enteresan, se 2 ekip ki ase defansif nan chanpyona a, ki vrèman bon, ki bon kalite defansif, men m ta swete match la pa boring, menm jan a Liverpool-Tottenham nan ke menm 10 pas nèg yo pa ta ka anchene sou tèren an lè match sa. Ou konprann ki te vrèman lèd, m ta swete nèg yo jwe yon bèl foutbòl, e pou mwen menm nan chanpyona Angletè la se 2 ekip petèt ki gon stil diferan men ki pa tèlman diferan vre ou konprann paske Tuchel son nèg ki renmen woule balon men l pa woule balon an jan Guardiola woule l la li li gon miks de woule balon long bòl ou konprann men Guardiola li menm plis posesyon donk ou ka wè ou pral wè echanj de de de de de stil de jeu sa yo petèt ki ka fòmile nouvo stil de je anglè a, ou konprann? Paske stil Chelsea a, li yon ti jan pi tradisyonèl a anglè a, li anpil long bòl tou gen de lè, ou konprann? Pandansetan, stil Manchester City a ti jan plis, e, e, ta ka di w tankou espanyòl, tankou pase balon, pase balon, pase balon, ou konprann? Plis stil yon ti jan alman tou. Donk, se clash de stil sa yo nou pral wè. Eyy son bèl final pou mwen men mpanse l ka ye donk que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne mesye sèl sam ta mande nou avan ke nou fini yon ti pronostic kòm yon kòman w panse match la ap fini Polo. Bon mwen menm panse ke Chelsea ap bat 2 a 1. Bon mwen menm son skò 2 a 1 tou mpanse men plis bò kote City. But de Kevin De Bruyne avèk Mahrez.
E bon pou m ajoute buteur m panse ke Timo Werner mswa ap fè yon gòl, Mason Mount, Mason Mount ap fè yon gòl tou. Bon, ou gen dwa, m pa konnen ou gen dwa di w ap wè match sa avan. Nap kanpe la, nap kanpe la e nap baw randevou pou yon lòt emisyon Tikitaka Sport Show. Pran plezi, pa rate e gade final sa, yon final ki anonse les couleurs e samdi kap vini an e 29 me a Porto, FC Chelsea kontre Manchester City, yon final e 100 pou 100 angle.